Nan gwo live Blondedy te fè sou Facebook la, anpil Flow Nation mande konvèti yo remake ke Florence pa ka yon lidè pou l kondwi yon nasyon ki nan men l lan. Gen yon moun ki te di ki se Flow Nation toutan ki di konsa, Genlè mwen pral fout konvèti aswè a wi, mwen pral yon Blondedynators paske madanm nan ap byen pale. Si nou pè zen rale kò nou pral gen zen pral gen zen pral gen zen. Men bagay men bagay men gade se yonn pa yonn wap wè nap epapiye nap epapiye ou pral sezi wè sak pral gen la pral gen zen pral gen zen pral gen
Bonjour ou byen bonswa team Doudoune kòman nou ye mwen kontan retrouve nou nan nouvo video sa avan menm mwen antre ladann map pran yon ti tan poum remèsye nou chak ki abòne ak chanèl la pandan semèn nan. Ou menm kap gadem lontan ki poko janm fè sa kisa wap tann. Peze bouton wouj la abòne, peze bouton notifikasyon a chak videyo m lage pou kapab jwenn li, pa bliye kite yon like, pa bliye kite yon kòmantè, kòm dabitid banm kite w avèk entwo a, nap antre nan videyo an. Talè konsa. Gen yon lòt moun ki te di konsa, Yon pakèt moun ap vin konpare Queen Blondedine ak Ti Mamoune Toufouna. pa menm ka fè yon bon entèvyou aprè live blondedy an anpil moun mande konvèti yo vle pou y ale nan blondedynectors gen yon lòt moun ki te di mwen pat janm nan kan mwen te kontakte m swiv 2 medam sa yo koz mwen pa moun ki renmen drama but ce soir blondedy ou pran kè m imilite w anvayi m humm blondedy reponn li di humm mèsi mèsi cheri e sa moun yo renmen an wi se lè li reponn. ponn yo li ba yo love li moutre yo komsi li vle men de fwa pa gen tan telman mesaj yo anpil gen yon lot moun ki di silvouplè m pa vin pou m rete non paske jodi a moun yo manke manje m pou ou epi mwen pa gen anyen map defann nan ou jis mwen senp yon fanatik ou depi nan I love you Anne epi that's it. Blondedy reponn, Mèsi anpil cheri. E anpil moun fè sa vre, lè y ap manje lòt se kòmsi yo panse Blondedy gen yon kontra avèk entèl paske entèl ap defann Blondedy sou entènèt la, se jis yo renmen li trè natirèlman, yo pale de li menm anpil paske li se yon moun ki trè trè popilè, anpil moun te gentan konnen l depi lè l te timoun konn ap jwe fim, se te yon bèl tifi nan fim yo. Kon moun ki te di Ti Mamoun vin pran egzanp live se pa monte live ak yon vè diven epi ou tonbe gouye non. Fanm geto ap toujou rete fanm geto. Bon m pa konnen si Florence se fanm geto men gen yon moun ki fè konnen ke fanm geto ap toujou rete yon fanm geto li pap konn kijan poul pale nan sosyete menm yon bon entèvyou yo fè konnen ke Florence pa ka fè e jan nap gade a nap wè anpil Flonation avèk tout foto Florence nan stati yo yo ekri yo di konsa yap konvèti gen yon moun ki te di kounya Flo k ap ri kòde Pitch sa wi pou lèl monte live poul resite menm poème lan bay KK nation li yo kopi 4 la humm m pa konnen moun sa di konsa Florence ap kopye menm sa Blondedy vin di nan live li yo pou lèl monte live poul ka di paske li te fè yon live li di nation lap vin pale epi lèl monte aa aa li pa di anyen gon yon Flo nation ankò ki di konsa mwen konnen Flo nation tèt KK ki anba live lan pwal fè screenshot mwen pou al postem sou group map Tan nou poum grese pyem ak vazlin poum antrel andedan nou viv blondy viv blondedinators sa se yon flonation avek tout foto florence sou profil li e kote ke lap di viv blondy viv blondedinators paskel konnen depil ekri anba bagay blondy flonation yo pwal screenshot li pou yal metel nan group lan pou yo jourel ebyen li pare poul grese pyel avek vazlin poul antre andedan yo el di anko genlè mwen pwal Fout konvèti aswè a wi mwen pwal yon blondedy neteuse paske madanm nan ap byen pale yeah pati sa gen anpil moun ki renmenn e gen anpil flonation tou ki reply ki vrèman joure misye e yo di konsa ke yo pwal poste l nan group flonation nan pou yo fè konnen kiyès li se sa Florence pat ka fè a wi li monte live menm non pè jojo ki tap goumen pou li li pat ka site li gentan santi l twò atis humm mezanmi moun yo pap lage Florence yon may so yap toujou repete tout sak te pase e tout flonèchen yo deside pou yo konvèti bon mpa konnen kijan bagay la ap pase kòm entènèt lan ap banm tout bagay map tann gon lòt moun ki se flonèchen ankò avèk tout foto florans nan profil li li di konsa mwen renmen sa blondedy ou bay tout moun valè ou pa florans ki pa menm yon e menm atis ki gentan pansel ka fè pòz sou moun pase rutshelle tch. Mezanmi gadon kout tchuip tchuip lan tchuipe wi mezanmi moun sa fè konnen Florence pa menm atis menm non li ap pran pòz li sou moun yo Blondedy bay moun yo plis valè ke Florence gon moun ki di Flo pran nòt kòman pouw pale lè wap fè live ou ka vòlè tout bagay li men ou paka pran konesans li woyy koze sa di anpil mesaj sa di anpil. Pawòl sa di anpil eske nou wè hee chalmaz gen bagay sou entènèt sa blondedy annik monte li live swa tande a live lan kraze anpil moun gen yon moun ki te di sim te konn joure ou fè jako repèt alèkile m pa tap ka fè kòmantè anba ti tèt live lan fout mwen kriye madanm kriye humm antouka gen anpil moun kap konvèti Gen anpil moun k ap mande padon. Gen anpil moun tou k ap bay konsèy. E konsa tou gen anpil moun k ap joure. Kòm dabitid ou konnen. Fòk gen joure, fòk gen pale mal, fòk gen bagay sa yo. So malgre li fè live la gen anpil moun ki kontan pou jan li prezante l. E live sa mwen te di sa ankò nan yon live mwen li pa tout yon diskou Jovenel prezidan nou ka fè. Bon antouka diskou a te bèl. Son Elysée m te renmen. Gen yon moun ki di Chandeline ta manje m la. Ou konnen mwen renmen Blondedy men li renmen rale grip vre se jis yon vye manyè so Blondedy reponn se pa grip se yon bagay li gen yon chè li gen nan gòj li se sak fè lap bagay konsa li dim fòk li opere so wè si se te Florence Florence tap joure soumoun se konsa m te wèl te joure yon fanatik soumoun soumoun konsa. Anba rabayay chèn lan m tap gade. So Blonde te oblije reponn moun sa pou l pale an sajès avè l, li di konsa l gen yon chè nan gòj li e m sonje l te di sa dèzane. Sanble chè a pa tèlman anmède l anmède l se sa k fè li pa gèlè deside opere men fòk li opere kanmenm pou yo retire chè a ki nan gòje l k ap fè l redi detanzantan. So li reponn moun nan trè swa trè byen e malgre gen anpil moun ki te kouri anba kòmantè a k ap joure wè mèt afè a Li reponn avèk anpil respè pou l esplike ki jan de maladi l gen ki koz sa ap fèt. Gen menm Pamela sa ki se Flonation nan li di medam Flonation yo an nou gen konsyans. Blonde di pi sa pi bon moun ke Florence. Li plis bay moun valè. Nou tande sa l di medam Flonation yo an nou gen konsyans Blonde di Pi saj li tap dil mete pi sat pi saj pi bon moun ke Florence li plis bay moun valè sa se vre em remakel nan li menm paske map swiv sou entènèt lan se sam wè mpa konn sak anndan kay sak prive men sam wè a e li map di tou gen yon moun ki di wi mwen dakò avèw men fòk ou konnen yo pa leve menm jan Blonde leve nan mizè Flo pa leve menm jan avèl se sak fèl konsa mezanmi pawòl sa mpa ka ri Blondedy leve nan mizè genlè paske Blondedy te dil li pat gen papye Pou 12 lane al di se nan mizè lòt la leve mezanmi m sezi ayisyen gen kè wi lòt lan di lòt lan leve nan mizè se kòmsi lè ret lakay li li konn vi prive li leve nan mizè moun ki leve nan mizè wap wè sa nan vizaj li e dèfwa tou se siksè moun nan ki bon se pa mizè a so fò pale de siksè fò pale de moun li vin ye a gen moun ki leve nan mizè yo tou ret nan mizè so gen yon moun ki di jezi. Fèl blond ki leve nan mizè a ti moun ki leve nan mizè yo pou kou parèt sou yo ou wè yo sa se yon pwen moun sa touche se vre men gen moun ki konn leve nan mizè lè parèt sou yo tou ou pa rekonèt yo se tèlman moun sa yo vin yon moun ki tèlman fè siksè nan lavil so ou vin pa wè Si l te leve nan mizè. Gen yon moun ki di, Jezi fè dyòl ou. Mezanmi gen sant. Blond ki leve nan mizè a, di yo pa t chita sou menm ban lekòl. Depi w s on timoun ki pase lakay mè ou pa ka pa gen langaj non ak Flo ki te nan tout bwa gwo mòn. Men koze. Se len k ap bay lòt repons anba kòmantè sa a la a. Se joure len ap joure lòt. Lòt nan di w Blondedy te lekòl kay mè l. Hum, timoun ki te lekòl kay mè w a Estela pa w. Eskize m labouyi, de fwa w pase la tou. Se w a Estela pa w. W a pale zizi pa w. W a pale franse pa w. Hum, timoun sa yo te vrèman Estela. So, gen yon lòt moun ki te reponn Blondedy pa rete ak moun cheri, epi se ak tèt li l ap travay. Pa bliye sa. Wi, li di ak tèt li l ap travay paske li te fè 12 lane san papye. So, sa te vin pouse l fè biznis, fè biznis, fè biznis. Kounye a, biznis li gen an tèlman grandi, li gen ase, li pa bezwen travay avèk moun ou l pa bezwen travay avèk blan. So, kontè mwen se moun k ap travay avèk Blondedy. M sonje l t ap fè yon live kote ke l t ap montre, l t ap pale avèk moun k ap travay. avèk li, sa kap clean kay li, li peye yo, sa kap ede shipping machandiz li yo, li peye yo pou sa. So se yon bèl bagay, se yon bon bagay kote yon ayisyèn fè efò pou jiskaske li kapab anplwaye moun, travay avè l e peye moun nan sa Bondye beni l lan, kote ke moun sa pa gen access, pa gen ase mwayen pou li menm, men se kòmsi se kado l fè moun nan kado l paske Blondedy se yon moun ki gen bon kè, se yon moun ap swiv li sou nèt lan. So menm ke se yon moun k ap travay, k ap clean lakay li, k ap lave rad li pou li, an verite l ap tankou se yon zanmi, se yon frè, se yon sè ki anndan an avèk li. Tèlman li pa konsidere l, oh ou se yon moun k ap netwaye pou mwen sesi selòt, bon non. M te wèl byen alèz avè dam nan m tap gade live sa pandan kel tap pale de Wendy men m wè linèt dam nan te gen lap di yo kote w achte l banm mwen mwen achte yon lòt se sivil pa manman kòb la li alèz avè dam nan m pa wèl trete l mal nan sam te wè nan ti bout video m te wè m pa wèl trete l mal li pa trete l kòm yon moun kap travay lakay mwen moun kap sesi moun kap sela pou mwen yon moun kap travay lakay ou se yon moun kap ede w avèk sa w pa genyen sa w paka fè ok so li ede w se sa se sa moun sa la. Poul fè antouka mezanmi flow nation yo yo tout konvèti aprè live blondedy a se blondedy ki blondedy se li gen kle an entènèt lan enben se sa nou wè kounya bon mwen menm se sam wè sou entènèt lan se lim pote pou nou nou menm si nou gon kòmantè nou gon opinyon bay li nan kòmantè pam nan map reponn nou bby nap wè nan yon lòt video.